seleksyon ayisyèn U 20 an li kòmanse eliminatwa koup du mond 2027 Oubekistan, Uzbekistan, Azerbaidjan, eliminatwa je olenpik 2028 epi je panameriken 2026 de la Repiblik Dominikèn. Premye match Ayiti jodi an, Ayiti ki tap jwe a 5 è, èr de Kiraso, 4 è. Heure de Port-au-Prince. Sonje ke Ayiti nan group D an. Chanpyona eliminatwa lap jwe a Curaçao. Premye match Curaçao te jwe ak kiyès? Curaçao gen 3 pwen nan group lan. Premye match li, li te genyen 3 a 2 ekip Guyana a. Ok, Curaçao bat Guyana 3 a 2. Curaçao poko enterese'm pou kounya. Paske li te genyen 3 a 2. Sen Vensan Grenadin. ki nan tèt gwoup Ayiti ladan l lan, li bat 6 zewo premye match li an. Li te bat Anguilla.
Li bat Anguilla 6 zewo. Anguilla 6 zewo.
E se ak Anguilla sa a menm Ayiti ap jwe, t ap jwe jodi an a 4 è. Sa vle di ke pou m pran tèt klasman an, pou m met Curaçao twazyèm, pou m mete Sen Vensan Grenadin dezyèm, fò Ayiti ta bat omwen 7 zewo. Omwen. Paske Sen Vensan Grenadin te bat 6 zewo. Efektivman, kòman match lan pase? Ayiti genyen 7 zero. Kisa?
7 gòl a zero
ke nou nou lamine Anguilla. Ou gen ou gen bitò Ayiti yo? Wè.
Franco Celestin fè 2 gòl. Franco nou pale ase isian de li. Wi. Son gwo talan ki te nan koup di mond lan. Franco fè 2 gòl. Genyen Nicolay Pierre ki fè 2 gòl tou nan match sa epi lòt bitè yo se Armstrong Leconte. Jwè Baltimore, Kervens Romulus jwè Racing Club Haïtien epi Clavens Exatus se bitè pou ekip Ayisyèn nan ki demare an fanfar 7 gòl a 0 epi pou pwatèt gwoup lan se enteresan paske diferans de gòl diferans gòl pral enpòtan nan detèmine pou detèmine kiyès kap fini premye nan gwoup sa. Bon Sen Vensan genlè gen ti nivo si yo ka bat 6 0 se pa sèl Kiraso pou n veye fòk nou Fòk nou dispite yon bon match kont Senvensan. E chanpyona ki sot jwe a la, menm lè se pa yon gwo chanpyona, menm lè l pa fèt an bòn e di fòm parapò avèk sitiyasyon jeneral peyi a, men ou konnen se li plizoumwen itil ekip U20 sa a. Gen plizyè jèn jwè ki te nan chanpyona nasyonal la. Seri ale a, ke Vyolèt ranpòte, yo gen plizoumwen yon ti ritm e y al konstitye ekip U20 an. E lòt bagay tou, se. Ti mesye yo plizyè jwè ki t kad ex U 17 la ki sot jwe koup du mond lan o Qatar an novanbre dènye e mesye sa yo lè Franco ki ki briye nan premye match la Franco Celestin e Emerson te ka la kòman Emerson fè pa la. Emerson blese.
Li te nan, li te nan, li te, resaman li te nan U17 la. Wè li la, li la, li la, li la, konsa. Donk Emerson pa ta ka pa la, li sot jwe U17 la, Emerson, son gwo talan. Emerson gen plis, gen ritm lan toujou. Epi Miguel Joseph, e san, san soubliye Portier a Gene. E nou te ka. Arthur, Arthur kapitèn wi, Arthur Alcimé, Marc Arthur Alcimé. Wi. Wi, wi, donk ekip ayisyèn lan, donk te, m pap di fò fè fòt enpresyon, men yo byen kòmanse. Paske menm lè advèsè la fèb, fòk ou, fòk ou pwofite pou w bat li. Se, ou imajine w si n pat genyen 7-0, donk nou pa tap nan tèt.

Ke se swa Franco e Nicolai Pierre e Leconte yo ka te pi bon ke li nan al antrenman. Se yo te ka pi konvenkan. Men fòk fòk Emerson okontrè Emerson donk nou sou ban n gen moun. Se paske nou gen 2 bon gadyen. Se paske si Gene ka sou ban nou gen gadyen wi. Si Gene ka sou ban se ke Carlos Brea bon bagay. Se yon bon gòlkipè. E pi sou ban an sou ban nou gen yon ti nou gen yon jèn jwè Archelois sou ban an tou. E. Ki ki se Jean Philippe ki te ki te sou ban an. Donk e.
Coach yo se Raul Gonzalez Triana, Kiben. Wi, yon Kiben ki ap mennen seleksyon. Pwochen match nou se pral nan 2 jou. Se pral nan 2 jou. Se le 28. Wi, n ap jwe kont Sen Vensan. Sa vle di n ap jwe, n ap jwe samdi. Kont Sen Vensan. Sen Vensan Grenadin.
Sen Vensan Grenadin se li menm menm ki te bay Anglia 6 zewo a. An wi, fò n bat li.
Epi n ka bat epi nou bat Kiraso.

Silvouplè merci mesye. Nou paka bat tout moun. Nou paka bat tout moun. Ou pral gen Maroc. Gen rumeur kap fè kwè ke seleksyonè Maroc yan ka yo ka evoke li.
Federasyon wayal Marokèn nan demanti. Yo paka fè bagay konsa.
Yon seleksyonè ki konsyon ekip ki sot fè demi final koup du mond sa gen katran epi. Li sot fè final koup dAfrik ke li pèdi nan pwolongasyon. Bon, medya yo te evoke a wi, arive Xavi Hernandez nan tèt ekip la. Non, se enstabilite, se dezòd li tap ye. Se tap pagay nòt, pagay nèt pou yon antrenè ki ka travay, ki fè rezilta avè'w, ki bò'w stabilite epi pou, epi pou, pou mete'l deyò. Se kòm se yon moun ki nan yon bèl relasyon kap mache pou leve, epi leve yo pa tande'w. Wal, wal, wal pran plezi'w. Kòman sa ye pou medam yo Alex, seleksyon feminin? Bon, medam yo ap antrene, medam yo ap antrene jiska prezan, nou konnen ke yo gen match yo le 3 mars, ekip lan pou kounye a li o konplè, Tout moun rive.
e di kote di Surinam, ekip lan o konplè, tout moun la, antrènman an ap fèt seryezman, ekip lan li ap prepare l pou l rantre nan batay avèk antrenè li Pia Sundich. Donk, la a, tout Pia moun Sundich deja pale wè. anglè.

E fòk timoun yo jwe foutbòl pou yo rive nan gwo kategori, rive nan kategori senyò. E nou konnen tout difikilte ki genyen pou òganize chanpyona jèn nan peyi a. E kesyon foulaj, e pil, sa, sa sisite anpil diskisyon. Non, ap toujou genyen. Se pa laj nan, laj. Ap toujou genyen. Bon, fifa, bon, fifa pa ka, pa, pa ka gen, pa ka gen kontwòl bagay sa a. Donk, ou pa, ou pa, ou pap gen, ou pap ka gen kontwòl tout jwè, tout ekip. E menm, bon, sètèn fwa tou se aprè senkan, aprè dizan ou, de revelasyon pral fèt. Ou pral konnen ke tèl jwè te gen foulaj. Mwen sonje gwo skandal Mourinho Eto'o, lè Mourinho di Eto'o ou gentan gen 40 konbyen, 42 zan. Men te gen yon bagay konsa nan Milan AC, te gen yon lateral ki rele Taye Tairo. Taye Tairo se Nijeryen. Nijeryen m kwè. Ki te, misye se jimo.
Pandan misye ap fete 34 an, lòt frè l nan ap fete 44 an. Paske lòt frè a pa foutbolè, li rete ak vrè laj li. E sa k foutbolè an menm retire nan laj li. Men fòk nou di moun yo.
Sa fè skandal. E, e, e.
Nan chanpyona ekip Pòdepè Klalen sèlman oubyen gen lòt komin? Non gen ekip Lavo, gen ekip Obè. An chanpyona Nòdwès.
Donk donk fòk nou di, fòk nou envite patisipan yo, fòk nou konseye yo pou yo bay verite. Spò pa fèt nan folaj, spò pa fèt, ou pa ka pa aprann timoun yo koken, nou pa ka pa aprann timoun yo triche. Donk se spò se bòn valè, li enkilke timoun. Spò se se se respè, respè de lotre. Fair play donk spò se moral se moral dabò donk ou paka nan ou paka nan spò epi pou ou paka dirijan spò dirijan ekip foutbòl ekip baskètbòl epi pou wap montre timoun yo pou wap fè timoun fè fo ak renesans pou timoun pou wap ba yo fè pou wap ba yo foulaj pou sou sou pretèks ke ou gen de jwè pèfòman ki gen plis laj ke ke ke sa konpe òganizatè yo retni epi pou ekip ou ka pi bon. Donk bagay sa yo pa bon. Se dè sa yo tou se antrav a devlopman foutbòl. Se antrav a devlopman spò. Sa ou pa ka fè spò. Spò lakay ou pa ka ale lwen lè w nan bay foulaj. Gen kote y ap kenbe w. Gen kote ou p ap ka rive. Donk se bay verite. Fòme timoun yo byen bonè. Epi kesyon nitrisyon. Spò a bezwen mwayen pou timoun yo byen manje, byen dòmi. fè spò etid epi pou nou gen bon foutbolè bon spòtif donk se pa nan fo laj donk mesye yo gen anpil kouraj paske fè chanpyona jèn nan peyi a li mande anpil kouraj li mande anpil kouraj. Epi mwen felisite mwen felisite abit ayisyen Patrick Séné Charles
m felisite misye mwen felisite egalman e Jean Marc Moreau. Jean Marc Moreau. Jean Marc Moreau e se te e alò banm raple pou nou ke Patrick Sénéchal se li ki te abit santral nan match ki te jwe yè antre Jamayik e Turks and Caicos les îles Turques se abit ayisyen an Patrick Sénéchal ki te e abit santral li te gen kòm jij de touch Jean Moreau. Epi, te gen Amalensi, ki soti Surinam, alòske nan var lan, katriyèm abit lan se te Ugalde ki soti Kostarika. Donk abit ayisyen an, misye fon, misye fè anpil bèl kout siflè, yo felisite misye anpil nan zòn lan pou. Nou gen bon abit isi.
Sa fè kèk ane la nou gen abit ki pral ki pral sou sèn rejyonal lan. Se Tomoro, se Richard, Benito Celima, gen kèk bon abit. Manke konpetisyon.
Donk kòm chanpyona ap jwe la.

E men se fò n ale pi lwen, fòk abit nou yo ka dirije Nan Gold Cup.
Nan koup dimond, nan Gold Cup. Bon poukwa pa nan koup dimond? Wi, si n kalifye pou koup dimond lan, nou ka gon abit nan koup dimond lan e m t ap kontan wè sa. An nou etann. M pral pran yon poz, lè nou tounen nou pral pale de ekip semèn nan ke yo anonse pou Lig dè Chanpyon an, sa fè youn. Nou pral pale tou de Jurgen Klopp e ki pale nan telefòn jodi an avèk moun Real Madrid yo. A bon?